Bonjou bonjou nou espere ke w anplèn fòm yon lòt fwa ankò se Abner sa mè defo ki antre lakay ou jodia espesyalman ti ribrik paw lan ki se ti koze sou lasante nan randevou chak lendi jodia nou vin pataje ansanm avèw kisa ke ou kapab fè pou evite genyen yon enflamasyon de vesi chak lè ou fin fè Sèks. Men jis avan nou antre nan videyo nou jodi an nou vle pran yon ti tan pou nou kapab di byenvni avèk tout nouvo abòne ke Ricky Haiti voye pou nou yo e byenvni tou avèk lòt abòne ki vini par le byè de ansyen abòne nou yo ke nou ap di mèsi paske ou toujou fidèl ansanm avèk nou, mèsi paske ou toujou pataje videyo nou yo Sa vrèman fè nou plezi. Rikiayiti nou vle di w ke se yon platfòm ki la pou enfòme, motive, ki la sitou pou jèn. Ou menm ki Ayiti ki ta renmen vin etidye an Repiblik Dominikèn, ou kapab ale sou YouTube oubyen sou Instagram, ekri Rikiayiti, w ap kapab antre an kontak ansanm avè l. Shout out pou Rikiayiti. Donk, nou pap pèdi plis tan, nou pral antre nan videyo nou an kounya pandan ke nap raple w si w potko abòne ak chanèl la w kapab fè sa kounya, pataje videyo nou an, envite yon fanmi w, zanmi w abòne avèk chanèl la pou w kapab toujou rete konekte nan sa ki gen a wè avèk lasante. Kòman nou kapab evite gen yon enflamasyon de vesi apre yon akt seksyèl? Jeneralman yo fè nou konnen ke gen 80, gen anviwon 80 pou san de ka enfeksyon urinè lakay medam yo ki fèt apre lè ke yo fin fè sèks. Pou ki sa? E nou pral jwenn 3 ògàn sa yo, anus, vajen, meya urinè ki se 3 ògàn ki vrèman prè. E nou konnen ke anus se yon rezèvwa kote ke ki gen anpil mikwòb, bakteri, chanpinyon, viris. Donk, Puiske 3 ògàn sa yo se son de ògàn ki vrèman pre, nou kapab di ke tout mikwòb k ap sòti nan anus nou gen posibilite pou yo ale nan vajen nou ki kapab ban nou yon enfeksyon vajinal oubyen ki kapab pase nan mea urinè pou yo ale nan urèt nou pou ban nou yon enfeksyon urinè oubyen yon enflamasyon 2 vesi nou. Malerezman nou menm fi, nou gen yon anatomi oubyen fòm kòmsi fason ke kò nou fèt un peu diferan oubyen trè diferan de gason ki vin fè ke nou fasil a gen yon enflamasyon de vesi oubyen yon enfeksyon urinè. Pa egzanp,

Donk, tout mikwòb ki ap sòti de anus nou, ki prale ki prale nan meya urinè oubyen nan vajen, gen yon grand posibilite ou yon trè fòt chans pou yo kapab ale monte nan vesi nou. E jeneralman se sa ki koze enflamasyon vesi oubyen yon enfeksyon urinè. Men, An depi de tout sa, genyen fason ke w kapab fè pou evite genyen enfeksyon urinè oubyen tou pou kapab evite genyen yon enflamasyon de vesi ki se sijè nou. Donk, an nou gade pou nou wè ki mezi ke nou kapab pran pou nou kapab evite genyen yon enflamasyon de vesi chak lè ke nou fin fè sèks. Youn nan mwayen ke nou kapab itilize pou nou konbat Enflamasyon vesi an se bwè anviwon 1.5 lit dlo pa jou. E apre ke nou fin fè sèks bwè anpil anpil dlo. Poukisa ke li rekòmande pou kapab bwè dlo? Paske tank wap bwè dlo, otan ke wap bwè dlo, se konsa tou wap diminye konsantrasyon pipi an. E sa se youn nan mwayen tou ki si pou kapab diminye risk pou ta gen yon enflamasyon de vesi e pou genyen tou enfeksyon. Lòt bagay ki rekòmande ankò se toujou sonje vide vesi nou, vide, vide vesi nou. Sa vle di ke pipi avan, pipi aprè ke ou fin fè sèks. Pou ki sa? Tan ke ou kite vesi ou vid, le, kòm si, pi vid ke posib lan, se tank li mye, sa ap ede w diminye risk pou gen enfeksyon. Paske lè gen yon ti rezidi de pipi ki genyen, se kòm si, se kòm si, an nou pran egzanp ke yon kawotchou lè li gen dlo, Li komsi ou bay posibilite pou moustik gen ee pou gen moustik. Se menm jan, tank vesi an gen yon ti rès pipi ke nou pa fè, se konsa tou gen yon gran chans pou nou kapab miltipliye risk pou nou gen enfeksyon. Li rekòmande tou pou fè twalèt ou avan e aprè ke ou fin fè sèks. Poukisa avan se pou kapab diminye tout risk pou nou pa pran chans si tout fwa pa erè, pa neglijans ke ni tou lè 2 moun yo ni gason ni fi li rekòmande pou fè sa si tout fwa paske mwen te di ke vajen, peni, meya irinè yo tou lè 3 yo vrèman prè donk pou evite si tout fwa te gen yon kontak envolontè de anus pou sòti nan anus la pou nou pa mennen okenn bakteri, viris, Mikwòb sòti de anus pou ale swa nan vajen, swa nan mea urinaire. E li rekòmande tou aprè ke w fin fè sèks pou w fè twalèt ou. E li pa rekòmande pou nou itilize sa ke nou rele od twalèt yo. Poukisa? Se senpleman paske li ap altere flò vajinal nou. E lè flò vajinal nou altere, nou genyen se kòmsi nou ouvri pòt pou nenpòt mikwòb, bakteri antre e nou gen anpil chans pou nou atrape nenpòt enfeksyon. Ou kapab itilize yon savon pou w fè twalèt ou, men sof ke savon sa dwe yon savon ki pa gen pòfun, yon savon ki dou, yon savon ki gen yon pH ki neut pou l pa altere flore vaginal la ke m ap pale w de li e toujou sonje pou Oken rezon pa itilize savon oubyen pòfen oubyen pa konnen nenpòt bagay ke l te kapab ye a anndan vajen nou oubyen anndan grand lèv nou, anndan pati sa nou. Li rekòmande pou li rekòmande tou pou nou kapab kite pati jenital nou o sèk paske nou konnen ke jeneralman bakteri, viris yo renmen kote ki fre. Lè m di fre yo renmen kote kòmsi ki imid, voilà le mot. Yo renmen kote ki imid. Donk, si ke ou kenbe pati jenital ou o sèk, p ap vrèman gen imidite, donk n ap evite yon proliferasyon de bakteri. Otre choz enpòtan ke nou konnen mwen jis ap raple nou, toujou sonje ke lè nou ale fè bezwen, lè nou al twalèt, pa janm siye dèyè al devan men de preferans se sòti devan al dèyè rezon an byen senp se jis ke pa erè pou nou pa mennen anyen anyen ki pa nòmal sòti dèyè al devan e li rekòmande tou m konnen ke de no jou li vrèman difisil m pa konn poukisa pou medam yo mete souvètman koton nou plis renmen mete de souvètman sèks. si ki pa bon ditou pou nou, li pa vrèman rekòmande oubyen pou m pa di li pa rekòmande ditou pou nou mete souvètman an dantèl oubyen souvètman an plastik, ok nenpòt souvètman ki pa koton li pa rekòmande sitou si ke w ap fè tout yon joune avè l, tout yon jounen li pa rekòmande sa ap ba ou posibilite se pòt ou ouvri pou w kapab genyen enfeksyon donk M konnen ke li pa vrèman fasil, m pa konn poukisa, men nou fè izaj, nou abitye tèt nou a mete souvètman koton. E pou fini, li vrèman rekòmande pou nou fè tout sa ki depann de nou, sa vle di konsome anpil fib, bwè anpil dlo, fè egzèsis pou nou pa genyen konstipasyon. Paske lasyans fè nou konnen ke lè yon fi konstipe, li genyen plis chans oubyen to bakteri viris yo, yo plis ogmante. Etan k gen yon to de bakteri viris mikwòb ki ogmante, donk nou genyen plis chans pou nou kapab gen swa yon enfeksyon vajinal, swa yon enfeksyon irinè, swa yon enflamasyon de vesi. Donk, se konsèy sa yo ke mwen te pote pou nou, mwen si osi ke nou mete yo an pratik, menm si nou ta mete 80 pousan nan yo an pratik, nou ap evite gen yon enflamasyon de vesi, lè sa pap gen tèt kase, pap gen pwoblèm aprè lè nou fin fè sèks. Donk, se tout sa ke nou te pote pou nou jodi a, nou di nou mèsi paske w te pataje tan w ansanm avèk nou, e pa bliye si videyo sa enterese w, si w twouve kontni sa te enpòtan, pataje l avèk yon fanmi, yon zanmi pou pèmèt ke li rete enfòme tou, e pou kapab envite l fè prevansyon pou lasante. Randevou kase pou lendi pwochen nan yon lòt videyo. Babay!